Nan non Granmèt la ki gen tout pouvwa la, n ap kontinye salye tout pèp ayisyen an, tout sila yo k ap viv ann Ayiti, ki viktim de tranbleman de tè 14 dawout 2021 an. Jiska mentnan yo poko konnen kote ke yo pral abite, tout sila yo ki kontinye ap viktim de sekous enbyen sismik yo kontinye ap fèt nan peyi a mezanmi, sitou nan zòn gran sid la, tout frè ak sè nou yo kap viv sou 4 kwen planète tè la, TV Haïti Thomas antre lakay nou jodi lendi 30 dawout 2021 an pou li pote premye bilten de enfòmasyon jounen an pou nou. Pwen k ap domine aktyalite a mezanmi, gen plis pase 6 milyon de gourd ke otorite pa bò isit yo ebyen pwomèt a tout moun ki kapab ede yo nan yon dosye ke yo gen la a mezanmi. Dezyèm pwen ke nou gen k ap domine aktyalite a, nou konnen nan wikenn nan la te gen yon operasyon ki fèt, kote ke la polis nasyonal dayiti arive ebyen e stope plis pase 5 a 6 ke tankou nou kapab di ebyen kretyen vivan mezanmi an plis pase yon karantèn de lòt e an endividu egalman yo arete nan kad dosye sa. Twazyèm pwen ki ap domine aktyalite a, se frap ayeryèn amerikèn yo ki kontinye an Afganistan mezanmi. Se tout pwen sa yo ke nou genyen avèk anpil lòt ankò mezanmi pou nou devlope jodi lendi a la. Men kòm dabitid nap kontinye remèsye tout sila yo. Ebyen ki aksidantèlman yo tonbe sou TV Haïti Toma yo abone a chanèl la nou di yo mèsi anpil antre link TV Haïti Toma nan ebyen tout kontak nou pataje link lan avèk tout zanmi nou konsa tout sila yo ki poko abone a TV Haïti Toma yap kapab enfòme de egzistans TV sa ki la pou fòme yo enfòme yo distrè yo egalman. Se sa ki filozofi pa nou mezanmi. Tout sila yo ki deja abòne, men ki poko pataje link nou sou tout rezo sosyal yo, sou tout gwoup whatsapp yo, facebook, enbyen instagram, tout rezo sosyal sa yo mezanmi, nap mande tout sila yo, enbyen abòne a tvhaiti toma, pataje link nou, konsa wap pèmèt grand fami ki rele tvhaiti toma la va agrandi davantaj kote ke plis nan frè ak sè nou yo Tout sila yo k ap viv ann Ayiti, tout sila yo k ap vive aletranje, yo pral enfòme, yo pral konnen egzistans TV Haïti Thomas. Pou sa, nou deja remèsye nou tout sila sa yo ki deja fè l yo. Tout sila yo ki poko fè l yo toujou mezanmi, n ap mande yo sa pre tann pou yo fè sa. Epi nou remèsye yo egalman, donk nou di yo mèsi anpil. Pwen ke nou konnen k ap domine aktyalite a mezanmi. Gon gwo operasyon ke lapolis nasyonal Dayiti fè nan wikenn nan la ki sot pase a la. Kote ke gon gwo towo gwonde mezanmi ki rele Manino ebyen ki tonbe, ki tonbe anba bal lapolis mezanmi bagay sa pase kote ke ebyen Manino nou konnen ki se nimewo 2 ebyen nan gwoup G9 li fè li se responsab ebyen. Comment peut on dire group krache dife baz krache dife sa son group ki pa jwe avèk moun mezanmi Manino sa li enplike nan pil dosye nou gen anpil enfòmasyon sou li bon jiska mentnan bagay sa vrèman son gro tèt chaje pou nap tande kòman Manino sa te pwoblèm ebyen finalman lapolis Ebyen arive pran misye an filature. E Manilo a mezanmi pou nou moutre w ki moun li te ye, chèf gang sa a ki te alatèt gwoup krache dife sa a li te gon polisye k ap asire sekirite l. Eske nou tande pawòl k ap di a la? Eske nou tande pawòl la mezanmi? Polisye sa a ebyen li yo stope l lapolis stope l avèk Manino. Gen plis pase 5 moun ki mouri nan operasyon sa. Nou di plis pase 5 moun paske chak moun bay kantite moun pa yo. Gen ki di w se 9 moun ki mouri. 9 bandi ki mouri, yo ebyen konfiske 5 zam a fe, yo konfiske 5 veyikil egalman. ke lapolis arive sezi nan kad operasyon sa a, kote ke tanto yo di w se 5, men pou lapolis, li di w se 9 moun ki mouri, 9 prezime bandi. Enben se alaswit yon fèt ki t ap òganize nan Dèlma 75, nan ri Katalpa. Nan Delma 75 lan tankou nou di, ebyen Manilo te gon kouzen li ke l renmen anpil ki vin Ayiti, li t ap fete anivèsè kouzen an, gen dyaspora medam yo egalman ki te vini avèk kouzen an, se pandan fèt la fèt kote ke Manino akonpanye de sekirite li, son polisye ki sekirite li, ebyen polisye sa mezanmi son bagay tèt chaje.

Krache dife sa a, yo spesyalize yo, Manino patikilyèman, li spesyalize li, ebyen nan tiye polisye. Pou nou ba nou egzanp mezanmi, gen 3 polisye ki te mouri, ebyen nan komisarya, sou komisarya pòtay sen jozèf la mezanmi, ebyen se pa, se Manino avèk tout bann li yo ki atake, ki te al atake sou komisarya sa a, pòtay sen jozèf la kote ke yo tiye 3 polisye. E yo pa satisfè de tiye yo tiye polisye yo, yo met dife sou yo ankò mezanmi. Mesye sa yo, yo gon krematoryòm anfas mache tèt bèf la. Krematoryòm nan sa vle di ke se kote lè yo fin tiye polisye, yo boule polisye yo ankò. Yo pa satisfè de tiye yo tiye polisye a, yo boule l ankò mezanmi pou pa jwenn yo. Donk Malino egalman ebyen nan mache Ti Tony, lè yo t al kase mache Ti Tony, Malino te alatèt la egalman. Se Malino ki alatèt tout bagay sa yo k ap fèt nan peyi a. Donk gen anpil lòt polisye egalman ki pèdi lavi yo, yo di w ke ebyen Malino toujou la. Donk wa va konprann ki towo gronde ki tonbe sa ki tonbe a. Men lòt pwen egalman, ebyen a kote de tou sla, ta sanble ke mesye yo te pran Didier, yo te pran gwo Didier vin jwe pou yo, se nan kad sa malerezman, gon Didier ki se yon sèten Cisco Welbon epi Stan ke yo arete egalman nan kad dosye sa. Paske nou te di w gen plis pase 42 moun ke lapolis tou arete nan kad dosye Manimo sa kote ke yo t al fè yon gwo operasyon nan Dèlma 75. Yo sezi 5 zam afe Yo sezi 5 veyikil egalman mezanmi. Bagay sa a te fèt nan lanwit du vandredi pou rive samdi 27 dawout la mezanmi. Lè nap tande bagay sa yo nap mande kote peyi dayiti tonbe kounyela lè nap gade medam diaspora yo ki kite etazini yo vin an ayiti sou wèb mezanmi egzibisyon yo avèk gwo zam nan men yo fyète yo pou yap sòti avèk gwo gang sa yo mezanmi nap mande kote sa prale. Se plenn nan kè mezanmi peyi dayiti li pwan lòt direksyon si anyen pa fèt mezanmi bagay sa pral vin pi grav ebyen nan ane kap vini la yo ankò mezanmi paske bagay sa nou paka konprann de bandi ki aktivman rechèche ebyen ou wè medam yo ap paweze avèk yo se fyète yo pa gen moral ankò nan peyi a e se pa de mwen non. Se de dyaspora medam dyaspora yo ki soti etazini mezanmi yo vini yap kenbe gwo zam nan men yo son fyète pou yo yo konnen zam yo ilegal yo konnen a nenpòt kèl moman lapolis kapab debake sou yo yo pa care de sa yo jis ap pran plezi yo yap jwi lavi yo son ti bout tan yo diw yo genyen pou yo jwi lavi yo m pa kwè medam sa yo ki te fè deplasman an ki soti etazini an. Y ap kapab retounen Etazini ankò. Paske la, nan kondisyon ke yo pran yo la, mezanmi, s on bagay tèt chaje, yo pral pase anpil tan dèryè lèbawo. Donk, n ap swiv dosye a. Manino, e yon lòt, yon polisye egalman, pèdi lavi li, tankou nou di la, mezanmi. Lòt pwen ke nou genyen nan aktyalite a. Leta ayisyen, otorite pa bò isit yo, mezanmi, yo ofri 6 milyon de goud, 6 milyon de goud a tout moun ki kapab pèmèt yo o nivo de la, di ministè de la jistis wi mezanmi. Ebyen Rockfeller Vincent ofri 6 milyon de goud a tout moun ki kapab fè yo mete, dizon 4 milyon de goud, ekskize m, 4 milyon de goud, Pou tout mwa tout moun ki arive pèmèt yo mete men sou Woldòf, Roldòf, Jaar ki gon ti non Dòdòf. Gon lòt ankò se Samir, Andal. Tout mesye sa yo mezanmi, e men 2 mesye sa yo tankou nou di w la, lapolis aktivman ap rechèche yo, li mande tout sitwayen. Tout moun ki te kapab ofri yo enfòmasyon ki te kapab pèmèt yo arive met men nan pat kasav Woldòf Jara. Woldòf Jara la kiyès li ye? Msye son nèg ke yo t arete an 2012, 2013 yo pou kesyon dwòg. Misye se yon gwo komèsan de la plas ke li ye, men li pa t manke egalman antre nan zafè dwòg la, kote ke yo te kondane misye pou li te pase pa anpil tan katran nan prizon paske misye te aksepte kolabore avèk Digne. Se konsa, misye te fin pase kat ane l yo dèryè lèbawo Ozetazini Damerik, yo te lage li, li retounen an Ayiti. Ebyen misye enplike nan kesyon ebyen lamò asasina de notre ancien president Jovenel Moïse. Donk men towo ke nap pale de li a. Samy Handal egalman misye patisipe li gen yon kelkonk lyen ta sanble suivan ebyen sa minis Rockfeller Vincent fè konnen nan kesyon asasina ebyen prezidan Jovenel Moïse. Donk. Ebyen minis jistis la li ofri 4 milyon de goud pou kelkeswa moun nan ki arive fè yo mete men la men, fè yo mete men nan pat kasav Rodolphe Jaar e Samy Andal. Pa bliye ke ebyen menm ministè la jistis minis jistis sa li te deja ofri 6 milyon de goud. Wè valè kòb yap bay mezanmi. Ou tande konbyen kòb yap bay? Ou tande kòb kap depanse se nòmal fòk prezidan jwenn jistis nou dakò men lòske pèp la ap soufri tou lòske pèp la pa ka jwenn jistis enben fòk yo mete kòb sa yo deyò pou yo tou wi fòk yo metel deyò tou wi se vre ke sa son lòt pèsonalite se pa menm moun yo nou kapab konprann sa men mezanmi mezanmi yo moutre yo gen kòb yo moutre yo gen depans ki kapab fèt. Se poutèt sa, yo dispoze 6 milyon de goud egalman pou tout moun ki kapab pèmèt yo enben arive mete lamen nan pat kasav ansyen senatè John Joël Joseph, ansyen manb kou de la kons ak ansyen jij Wendelle Coq Thélot. Yo bay 6 milyon goud sa pou egalman tout moun ki kapab arive ede yo met men sou Joseph Félix Badio. Tout moun sa yo, yo gen a wè ebyen avèk asasina prezidan Jovenel Moïse. Donk gen plis pase 10 milyon de goud ke ministè la jistis debloke. Se trè byen. Men nap mande yo egalman mezanmi sivouplè kite jij denstriksyon ki an chaj de dosye a travay sou dosye a kounye la. Puiske mentenan gen yon jij ki an ki enbyen ki an chaj de dosye a enbyen kounyela li pral kòmanse travay ba nou yon ti tan ba nou yon ti brek pou l kapab konsantre sou dosye a pou l kòmanse enbyen mete l o pòfen de dosye sa pou l konnen kòman enbyen kote l pral kòmanse dosye a men sa ki enpòtan enbyen ministè lajistis ofri 4 milyon de goud 4 milyon de goud pou tout moun ki kapab ede yo mete la men nan pat kasav Woldòf Jaar e Samy Randal. Gen ankò, ajoute a sela, gen 6 milyon de goud egalman pou tout sila yo ki arive pèmèt yo mete la men nan pat kasav Senatè, ansyen Senatè John Joël Joseph, ansyen Jij a la Kou de Kasasyon Wendel Coq Thelo e John Félix Joseph Félix Badio. Tout moun sa yo, yo gen a wè avèk asasina Prezidan Jovenel Moïse daprè sa Ministre de la Justice la fè konnen. Donk n ap swiv dosye a, etan done tankou nou di l la deja, ebyen o nivo de TV Haïti Thomas, ebyen dosye a gentan gen yon jij denstriksyon k ap travay sou li, enben nou espere ke jij denstriksyon sa a li pral gen posibilite. pou l travay an son nam e konsyans avèk le sans du professionnalisme ki pral anime l konsa l ap an mezi pou l kapab mennen yon bon ankèt epi pou l rann òdonans li. Byen antandi, enben tout sila yo ki enplike nan dosye a, yo pa pral rete konsa. Nou konnen ke yo pral entèjete apèl kont dosye a, kont òdonans lan men nou poko nan faz sa. An nou kite jij la travay mezanmi. Lòt pwen ke nou genyen nan aktyalite a, tankou nou tout konnen nan mezanmi, a, gen gwo bagay ki fèt ankò pandan wikenn nan, Lèzetazini Damerik frape ankò an Afganistan. A, sa se gwo dosye. Nou te di li deja, Ameriken yo, se yo menm ki se grann pwisans, e lè w atake yo, ou antrave avèk yo paske yo p ap janm lese w anpè. Se konsa, apre ke yo te fin tiye plis pase yon dizèn sòlda ameriken, nou raple nou nan debi semèn dènyè la la, pandan ke militè sa yo t ap prepare yo pou yo kite Afganistan, Ki sa k vin pase? Moun yo pa wè, yo pa tande, afgan yo voye atake militè sa yo o moman menm ke yo t ap retire kò yo an Afganistan, a Kaboul, nan kapital la pli patikilyèman. Yo fè 2 atak, kote ke pandan atak sa yo, gen ameriken, gen afgan ki mouri e ki blese egalman. Ameriken yo fè yon premye atak sou Afgan yo, yo elimine anfèt yon kamyon ki te boure n eksplozif ki ta pral kontinye antre sou ayopò Kaboul la kote ke fòs amerikèn yo la yap prepare yo pou yo fin kite peyi a. Yo pa kapab kite konsa mezanmi, yo gen de strateji, se pa konsa pou wap annik kouri monte avyon prale, pandan w prale a nèg la ka voye yon misil sou avyon an, fò w asire aryè ou. Se poutèt sa, stratejikman, yo fè l grenn pa grenn, yo fè l yon gwoup k ap kite. Donk yo te anpil, enben donk wa va konprann. Enben poukisa bagay la trennen yon longè konsa retrè amerikèn de twoup amerikèn enben an Afganistan poukisa ke li pran anpil tan men nan semèn nan la prezidan ameriken an Joe Biden bay garanti ke li ap gentan fini avèk retrè a definitivman ameriken yo refrape ankò sèt fwa si enben yo jwenn yon konvwa. Ebyen toujou ameriken, yon konvwa dizon afgan yo ki ta pral ebyen pran wout toujou ayewopò sa pou yal frape yo. Ebyen se konsa yo elimine konvwa sa rapidman. Yon gwo kamyon ki tap transpòte toujou eksplozif, ameriken yo ap swiv yo, se sa yo pa konprann nan. Enben ameriken elimine li stope tout afgan sa yo tout mizilman sa yo dizon ki ta pral bay pwoblèm gwoup ki an afganistan an nou dwe di nou mezanmi yo rele li se gwoup EI sa vle di se eta islamik chak kote yo gen posibilite Depi yo pase, y ap pral transfòme peyi sa a an eta islamik. Sètadi ke se la lwa di charia ki pral prevo kounye la. Donk yo mete w nan sitiyasyon, yo chanje lavi moun yo konplètman, lavi afgan yo. Mesye sa yo, yo egalman te antre an Irak. Nou sonje konbyen tan yo ke yo te fè nan an Irak, dizon, yo fè plis pase 3 zan y ap bay pwoblèm, jiskaske yo ta rive deloje yo. Donk w ap imajine w, lè yo pran Afganistan konsa, s on pwen estratejik pou yo. Kote ke yo kapab lanse anpil atak. Pou kapab byen konprann sa kap pase la mezanmi, an 2001, se a pati de Afganistan ke Oussama Ben Laden te arive lanse operasyon 11 septanb 2001 an kontre Lèzetazini Lamerik. Sa vle di lè nèg sa yo gen yon bèl baz aryè konsa, l ap pli fasil pou yo atake ameriken ou pou yo atake moun yo vle atravè lemonnantye. Donk, mesye sa yo, lè yo pran peyi sa, yon peyi ki gen anpil, kòman rele sa, ki gen anpil twou pou yo kache, Lè yo antre ladan yo, enben yo pa ka jwenn sinyal yo. Yo konn tout kavèn sa yo, tout gwòt sa yo, yo pèmèt yo, depi yo antre ladan l, ou pèdi yo. E ou menm ou pa kapab antre paske ou pa konnen yo, men yo menm, ke l fè nwa, ke l lajounen, yo konn kote tout twou ap mennen yo, tèlman yo abitye. Yo ka pase nan yon twou, y al sòti nan yon lòt pwovens. Ou menm si w al suiv yo, men yo mete eksplozyon pou ou, ou pap ka kontinye dèyè yo. Donk, yo trè danjre, eleman sa yo. E menm Ris yo te pran pa yo oparvan, paske se Ris yo ki te la avan Ameriken. Se apati de 2001 an. Ebyen a suit a atak ke Taliban yo te fè Oussama Bin Laden te fè kont Lèzetazini ke Etazini te vin antre an Afganistan. Vwala ke apre 20 tan Ameriken oblije wetire kò yo paske yo paka gen kontwòl Afganistan nan men yo a 100 pousan. Donk yo pa gen enterè pou yo rete ankò, enben pandan y ap sòti a la, enben Afganistan yo, Afgan yo, oubyen Taliban yo, yo retounen an fòs, yo pran pouvwa a ankò. Donk bagay la vrèman mye lòt bò a, e Joe Biden, m p ap ba w manti, gen yon sèten franj de lopinyon amerikèn nan ki estime ke se yon echèk li ye pou politik amerikèn, enben aletranje. Men kòm pèp ameriken an li menm, li pa twò enterese a politik entènasyonal. Se pa sa ki plis enpòtan pou li, piske sa ki enpòtan son kowonaviris, se varyan Delta a ki retounen ankò k ap bay pwoblèm. Donk se li ki preyokipasyon yo, yo ta plis renmen ke Joe Biden elimine definitivman varyan sa a. Paske varyan Delta a, tankou nou di w li a, li kontinye ap bay pwoblèm Ozetazini Damerik. E se poutèt sa, prezidan ameriken an te oblije fè, anfèt, pèp la rekòmanse ap pote kach ne ankò. Dans un premye tan, li pa t ankouraje yo mete l, men li, lòske li wè malgre moun yo vaksinen, Ebyen Ebyen varyan Delta sa a kontinye ap bay pwoblèm, moun yo tonbe malad ankò, yo tou yo retonbe yo genyen kowonaviris la ankò. Donk pou palye a sitiyasyon sa a, Joe Biden rekòmande a tout ameriken konsitwayen l yo pou yo pote ebyen Tach ne a ankò. Donk, tankou nou di l la, se pa preyokipasyon ameriken, pa preyokipasyon pèp ameriken nan, preyokipasyon pa yo mentenan, se redrese ekonomi ameriken nan. Se elimine kesyon varyan Delta. Se rezoud pwoblèm ekonomi an. Se sa yo ki dezatou enpòtan o zye dèzamerken. Men sepandan nou konnen. Nan 2 zan ankò, pral gen eleksyon pou renouvèlman tyè Sena a, ebyen Chanm dè Depite a egalman. Se pral yon tès pou Joe Biden. Lòske ou konnen Joe Biden gen kontwòl ebyen Chanm Bas la, Paleman an, ebyen wa konprann si l echwe. nan politik lap mennen sou le plan entènasyonal la, enben kongrè a pral bal sanksyon, pèp ameriken pral bal sanksyon, kote ke yo pa pral vote patizan Joe Biden yo. E pa bliye egalman, ke gen towo, enben, Donald Trump ki rekòmanse nan batay la ankò, malgre son aj, misye estime ke lap retounen nan eleksyon ankò an 2025 ou 26 sa la, konsa pou l kapab elimine. Joe Biden oubyen Kamala Harris ki pral prezante pou pati demokrat la la. Donk anje yo vrèman trè grav. Anje yo de tay. Joe Biden pa ka pèmèt li sou le plan entènasyonal pou ke li gon echèk. Se poutèt sa, y ap pran tout prekosyon. Se yon gwo batay, se yon batay ki pral echelone sou anpil ane. E nou menm nan peyi Dayiti, nou pral santi konsekans yo. Fòk nou trè prudan egalman, paske lòske lè Ameriken angaje nan yon gè, nou konnen ke yo retisan mennan pou yo ede lòt ti peyi yo, piske se de fòt envestisman k pral fèt. De tout fason, yo poko rive nan faz gè sa a, se dè atak ke y ap fè jiska mentnan, n ap espere ke pa pral gen gè vrèman kont Taliban yo konsa, paske lemonn antye pa kapab al nan gè kounyela, apre 2 zan ekonomi mondyal la ajenou konsa, yo plis ap panse a re mete sou pye ekonomi mondyal la olye ke pral gen lagè kounyela, se poutèt sa Taliban yo fè l tou, yo konte sou sa. W ap wè egalman, apre frap amerikèn yo, enben responsab Taliban yo gentan di w gen timoun ki mouri nan frap sa yo. Se pou yo montre w ke enben, enben, ameriken se yon pèp ki mechan, ki kriminèl. Lè l fè atak li yo, se timoun ke l tiye. Wè sa yo mete an avans. Se pou yo jwe! nan moral ameriken an, nan nou pou yo jwe nan moral opinyon entènasyonal la, pou yo fè konprann vwala ke sa entènasyonal la vle fè. Donk yo konprann jwèt sa tou, ameriken yo pa pran ladan l, se poutèt sa yo sible tout frap yo, yo konn ki lè pou yo frape, yo chwazi vrè momentum nan ki pral pèmèt yo diminye mwen de dega pou yo fè mwen de dega. Ebyen, Taliban yo, yo menm yap ret tann tou, kelkeswa kote ou frape a, yap toujou di gen timoun ki mouri, yap toujou pou de manye aske pou yo montre ke se de mechan ke nou ye, ke Ameriken ye. Men yo menm yo pa wè sa yap fè yo nan peyi yo, yo pa wè sa yap fè nan tout peyi, ke lèske yo antre la dan yo, se pwoblèm ke yap bay, se gwo, ebyen, soufrans ke yo pote pou pèp yo mezanmi. Donk nap swiv dosye sa a mezanmi avèk yon èy patikilye pou nou wè kòman bagay sa pral fini tankou nou di la se pa yon bagay ki pral fini rapid nou mèt atann nou pral gon dizan ankò pral gon ventan ankò sèl fason pou yo fè se retire taliban yo an yn fwa de pli an Afganistan men sa li pa a lòdre di jou paske tankou nou di la demokrat yo pa renmen fè lagè. Se bagay ki koute anpil, dè milya e dè milya de dola, kote ke nou di li, ekonomi an deja afekte, ekonomi mondyal la deja afekte, yo pa kapab al fè lagè. Y ap plis prefere itilize dòt estrateji pou yo konbat, ebyen, mesye Taliban sa yo, mesye EI yo. Donk, n ap swiv dosye a. Mezanmi, gen yon lòt, gen de twa pwen ke nou gen nan aktyalite a, nou pa kapab pase yo sou silans.

nan lavil dè Kay. Li te mouri lò tranbleman de tè 14 dawout 2021 an kote ke li tap fè yon reyinyon lakay li nan otèl pa li ke li genyen nan vil la. Otèl la efondre sou li, anpil moun avèk senatè a pat chape malgre tout efò ke yo te fè, yo ta rive retire senatè a anba dekonb men il etè tro tar, li te gentan mouri mezanmi. Yè samdi a, gouvèneman an fè deplasman. Dans son ansanb, yo t al rann li. Anpil lòt pèsonalite politik egalman te fè deplasman an pou yo t al rann ansyen delege a, ansyen direktè anfèt jeneral de DGI nan lavil Dèkay, yon dènye omaj ansyen mè dènye fonksyon Gabriel Fortuné se te majistra vil Dèkay la. Misye mouri malerezman, tankou nou di l la, nan tranbleman de tè la, e tout gouvèneman an te fè deplasman pou yo t al rann yon dènye omaj, anpil pè, anpil monsenyè te fè deplasman egalman pou yo te rann ansyen senatè a yon dènye omaj. Ke son nam repoze an pè. Nou menm onivo de TV Haïti Thomas, n ap swete a tout la famiy Fortuné. Ebyen yon sincère condoléances ebyen que la terre lui soit légère. Lòt pwen ke nou gen egalman nan aktyalite a, gon sèten Frantz Joseph, misye gen 33 zan, lap viv an Repiblik Dominikèn, misye a la suit de diskisyon ke l gen avèk madanm ni, ebyen misye tiye madanm nan, li tiye yon timoun ke l gen ki gen 3 zan e li tiye yon bofis li ki gen 6 an. Dapre sa enbyen Frantz Joseph ta fè konprann ke madanm nan ap manke l dega anpil fwa epi madanm nan ap fè maji dèyè l. Lè lapolis dominikèn enfòme, yo lage dèyè towo a, yo arete towo a men yo jwenn towo a nan kondisyon ke kòmkwa msye tèt li pa ta dwat. Nou pa konnen ki sa k pase misye, èske madanm nan te gentan frape misye, èske se vre? Men sa k enpòtan an, lapolis arive mete men nan kòlèt enben Frantz Joseph ki pral reponn de tout zak li fè yo la. Nou di li, li tiye madanm ni, li tiye yon pitit ke l genyen avèk madanm nan ki gen 3 zan, li genyen tiye egalman. Yon timoun ke madanm nan te genyen se pat pou li ki gen 6 lane sèlman mezanmi oh a la de pwoblèm mezanmi sa k enpòtan an lapolis gentan mete men l sou Frantz Joseph ki gen 33 lane sèlman li pral reponn kesyon lajistis donk lapolis dominikèn kenbe towo a enben yap prepare yo pou yo kapab jije misye nou pa konnen si yap voye l bay otorite an Ayiti nou pa konnen si yap kenbe l lòtbò a.

sou an fèt gouvèneman ansyen prezidan nou eh Jovenel Moïse misye mennan se anbasadè ke li ye d'Haïti a Washington eh nou ap ankete sou dosye sa toujou men Toro a gentan pote yon demanti fòmèl li di ke se pa vrè se frape yo bezwen frape li se advèsè politik li yo voye yon video ba nou mezanmi nou menm o nivo de TV Haïti Thomas nap vizyone video a dabò pa respète nou toujou di la, nou pa la pou nou fè bòz konsa, na pral konfime si sa nou wè a se sa. Aprè na va retounen avèk dosye sa. Donk nou pwomèt nou sou pe ke na fin vizyone li, na pwetounen avèk li. Na pwetounen avèk plis enfòmasyon. Ke Bondye beni nou.